Hello bonjour tout fans YouTube mwen yo kòman nou ye m espere ke nou anfòm jodi a m pote yon lòt videyo pou nou parapò a tit la miniature la nou ka deja wè de kisa m pral pale anvan ke m antre nan videyo map mande si w poko abòne avè chanèl la abòne avè chanèl la w pap regrèt pa bliye like kite kòmantè e m pap sispann di mèsi avèk nouvo abòne m yo e mèsi osi avèk ansyen abòne mwen yo jodi a nou pral pale de anana nan gwosès Ki jan anana li menm li kapab pwovoke avòtman lakay yon fanm ki ansent, li kapab tou koze gwo doulè règ lakay medam yo ki pral gen règ yo, se poutèt sa map mande pou nou kapab pataje videyo sa pou plis moun kapab jwenn enfòmasyon sou sa. Sa rive anpil moun ke yo toujou ap poze kesyon Ahh lè yo ap grandi yo konn tande ke pa bay fanm ansent anana oubyen pa kite medam yo yo menm yo manje anana lè yo pral gen règ yo jodia nou pral konnen mete ti chèz baw chita ou pral konnen anpil bagay de anana premye bagay la map di ke rezon ke ki fè yo toujou ap di pa manje anana lèw ansent ou byen lè w pral gen règ ou, se paske anana li menm li gen yon sibstans ladanl ki rele bromelanin, sibstans sa li menm li pwovoke kontraksyon nan matris la, e kote yè m te fè yon videyo kote nou tap tande matris la li menm, kontraksyon matris nan kòl matris la li ouvè, e si kòl matris la li menm li ouvè, bebe an li menm li ap tonbe. E sa k fè yo toujou di, pa kite fanm ansent manje anana. Men sa pa vle di ke ou pa sipoze, lè w ansent ou pa sipoze konsome Anana. Trè zo kontrè, mwen menm lè m te ansent, m te konn manje anana men fòk ou pa manje l an grand kantite. Ok. Kay jèn medam yo pou fi ki gen règ, e e matris la li menm li kontrakte pou l kapab vide e e sa ki anndan l lan, sa ki pral bay san sa yo rele règ lè nou genyen l lan. Kontraksyon matris la li menm li ka koze anpil doulè, gwo doulè, enbyen Bro melanin nan li menm li ogmante kontraksyon matris la e li koze plis douleur lakay medam yo se sak fè yo konn pa kite jèn ti fi yo yo menm yo manje anana avan règ yo e nou konnen gen anpil moun ki te pase pa sa tankou Siw ayiti ou wè lè ou pral fòme ou byen avan ou fòme lè ou di paranw ou fòme yo toujou baw manje anpil bagay si pou sizanka lè ou gen règ ou si ou ta manje bagay si poul pa fèw yon bagay se rezon sa ki fè ke gran paran yo menm yo konn fè sa ou byen lè ou gen règ ou yo pa kite ou manje kenèp si sitron si anana tout bagay sa yo se la bagay sa vini paske lè ou manje fri si yo yo pèmèt aske Ou gen yon kontraksyon ou vin genyen plis doulè. M pap fè video a trò long, se ti kout enfòmasyon sa ke m te pote pou nou. M espere ke video sa li menm li ede nou e kounye a nou ap wè poukisa yo toujou di piga nou manje anana lè nou ansent lan. Men se pa paske, gen anpil moun ki manje l yo pa gen anyen, men se pa paske timoun nan li menm li ap tonbe an swa men Prekosyon pa kapon ok. Chak fi yo ansent li diferan, chak tip de kò yon moun diferan, li ka fè yon youn byen e li pa fè yon lòt byen ok. Se poutèt sa nou sipoze pran anpil prekosyon lè nou ansent, lè yo di nou nou pa fè yon bagay se pou byen nou ou konprann. M espere ke video sa ede nou mes amour, pa bliye si w poko abone avè chanèl la, abone avè chanèl la ou pap regrèt, pa bliye like, kite kòmantè. Epi nou ap wè ankò nan lòt videyo. Bye!